Enfòmasyon Medam Mesye, Bonjou Bonswa Entènot! Nan yon videyo Kremlen an pibliye, Prezidan Ris lan Vladimir Putin konfime enfòmasyon sa a. Nan rejyon Kursk, pa genyen sòlda Ikrèn ankò ki okipe tèritwa sa a. Fòs lame peyi Larisi an pran kontwòl total tèritwa yo mete Ikrèn deyò.

aktive anndan teritwa peyi Larisi a. Bon, nòmalman nou pa genyen posibilite pou ke nou kapab verifye reyèlman enfòmasyon sa, men selon Vladimir Putin, yo rekipere Kursk. Ki enpòtans viktwa sa genyen pou Larisi, ki enpòtans li genyen tou pou negosyasyon yo, kòman nou kapab entèprete viktwa sa tou pou Ikrèn nan moman ke nap pale la ki nan yon pwosesis negosyasyon ki te menm swete itilize teritwa sa kòm yon monnen echanj. Map raplew ou sou zen imigran siw deja kite yon like mèsi siw poko map envitew fè sa pou kapab ankouraje travay nou an pa ezite di nou sa w panse nan espas kòmantè a. Rejyon Koursk, ki te genyen anviwon 8 mwa depi Ikrèn anvayi li, Ikrèn li mennen yon batay istorik depi apre Dezyèm Gè Mondyal, se premye peyi ki anvayi fwontyè Larisi an espesyalman nan lokalite Koursk. Ikrèn nòmalman pa t pou kont li, li te genyen yon lejyon etranjè ki te ede li fè operasyon sa, men monopòl la se Ikrèn ki te genyen li. E istwa m su e sèten l ap ekri konsa Ukraine te anvayi rejyon Kursk. Pap genyen twòp aksan vrèman sou fòs etranje yo ke Ris yo kalifye kòm mèsenè. Yon lòt bò, Larisi pa bò kote pa li tou, li pat pou kont li, li te genyen soutyen yon gwoup sòlda Nò Koreyen ki te vin ede li fè konba sa on fason pou te kapab libere tèritwa. Nan tou de kan yo, nou kapab di chak kan yo te genyen sipò yon fòs etranje kanmenm. M panse viktwa sa a pou Larisi, li montre ke fòs ris lan li kapab reyaji, men se pa avèk yon vitès m kapab di, ki enpresyonant pa rapò avèk kantite tan ki pran. Li enpòtan pou nou rekonèt tou La Risi sa pi arive yo te gen difikilte pou yo repouse Ikrèn paske yo pran 8 mwa. Eske se yon feblès oubyen sa rantre tou nan yon taktik pou te kapab epwize fòs lame Ikrenyèn nan anndan Kursk tou? pou te kapab ba yo travay pou yo fè, fè yo depanse nan lojistik yo. M panse sa te kapab fè pati strateji a tou, men nou pap inyore ke Larisi pran anpil tan e te montre anpil difikilte pou repouse fòs lame peyi Ikrèn nan ki te rantre avèk yon vitès ekstraòdinè, ki pou sòti te gen anpil konplikasyon pou l sòti. Nòmalman gè se konsa. Men arive mete lame Ikrèn nan deyò nan Kursk avèk tout sòlda ke yo menm yo te mobilize, plis pase 40 mil sòlda, e selon ministè defans peyi Larisi an se anviwon 70 mil sòlda Ikrenyen ki ta va mouri blese sèlman anndan rejyon Kursk. E nou kapab di reyèlman te gen yon strateji tou ki te vize epwize Ikrèn anndan Kursk kanmenm. Men viktwa fòs lame Ris lan pandan ling fwon an toujou rete an aktivite li montre ankò yon kapasite ke lame Ris lan genyen pou kapab defann tèritwa li a e remonte sitiyasyon an anfavè li a nenpòt moman. Pou peyi Ikrèn m kapab di se pa ditou yon bon nouvèl paske m raple m m te di sa m pa wè twòp avni pou operasyon ke Ikrèn mennen nan rejyon Koursk lan paske gen yon gen yon avantaj Ikrèn pap janm genyen. La Risi rantre nan tèritwa Ikrèn nan, li anekse yon seri tèritwa, Ikrèn ap gen anpil difikilte pou l rantre nan yon tèritwa ris epi pou l anekse l. Sa kapab parèt trè konplike, nou p ap di li enposib. Menm si Ikrèn pa arive anekse, kenbe tèritwa sa a jan ke yo menm yo te swete fè l, jan ke m te anonse li tou, li t ap trè konplike pou Ikrèn paske li t ap mande yon lojistik enòm e anpil nan alye Ikrèn yo, Malgre yo tap epuize la Russie lakay li tou pou yon revè istorik men Ukraine se li menm ki tap peye pi gwo pri a e jan nou te atann li rezilta operasyon militè nan Kursk lan malgre nan yon premye moman li te enpòtan paske la Russie tap prepare yon atak nan rejyon Soumy a anviwon 50 mil sòlda ki te kapab fè lame Russe lan fè yon gwo pèse nan Kharkiv sa tou te ralanti la Russie li te vin parèt enpòtan nan moman Men operasyon sa, petèt li te vin chanje objektif pandan ke yo menm yo wè yo tap vale tèren anndan la Risi, pa rapò avèk negosyasyon e Donald Trump ki tap fè presyon sou la Risi e Ikrèn pou negosye, ebyen Ikrenyen yo te anvizaje kenbe tèritwa, pou chanje l avèk la Krime oubyen yon lòt pati nan Ikrèn ke la Risi anekse, men rezilta operasyon an montre se vre li te enpòtan nan yon moman done men rezilta fini pa montre li pat pi bon chwa ke Ho Eta Majò lame Ikrèn nan te dwe fè. Lòske nou kapab imajine. Kou, Kantite aparèy militè ki rantre ki pa sòti, Kantite sòlda ki fè pati fòs espesyal, gwoup delit anndan lame Ikrèn nan ki mouri jodi a la petèt ki pa an eta pou kapab kontinye konba yo. Ou pèdi, Pozisyon estratejik ou t al tante okipe a Ou pèdi plis tèritwa paske ènemi an pwogrese lakay ou, nou kapab wè rezilta li pa li pa pozitif pou Ikrèn li vrèman negatif malgre tout sipò ke li menm li te genyen pou l mennen operasyon sa. Anpil spesyalis yo nan domèn militè te menm atann avèk rezilta sa La Risi ta pral menm riske voye plis sòlda al mouri nan rejyon Kursk pou mete Ikrèn deyò pito yo ta kite tèritwa nan men Ikrèn non sèlman l tap yon revè istorik li pa tap bèl pou politik Putin nan li pa tap bèl pou opozan yo ki anfas Putin li pa tap bèl pou imaj la Russie nan yon fason oubyen yon lòt Ikrèn tap toujou jwenn yon replik feròs ki tap mete l deyò kanmenm. Nan pati sa Ikrèn li se yon veritab pèdan. Map envite w rete konekte nan aprè talè konsa pou yon lòt sòti.